Salut tout moun onè respè mwen se Jacquelin Belizaire pou Dyabèz News e nou nan Dyabèz Imigrasyon kote ke nou pral wè kèk gran pwen ki soti nan zafè imigrasyon pa bò isit. Nou toujou di nou ke lè nou pale de imigrasyon an jeneral moun atann ke nou pale de tps, de azil e otre men gan pil lòt kesyon ki gen rapò ak imigrasyon isit Ozetazini e enfòmasyon sa yo pèmèt ke nou konprann plis sosyete amerikèn nan e konprann plis tou politik migratwa nouvèl administrasyon, n ap pale de administrasyon Donald Trump la. Kèk nan pwen ke nou pral wè pou ou gen ice, e n ap pale de ajans sa ki reyini ajan federal pou dwàn ak imigrasyon, enben ice ap entansifye operasyon l yo nan divès vil e eta Ozetazini pami yo Minneapolis nan Minnesota, San Antonio nan. Texas epi New York, New York. Prezidan Donald Trump li menm menase pou l itilize Insurrection Act nan Minnesota devan pakèt manifestasyon k ap fèt chak jou nan eta a. Epi na va genyen pou nou wè divès tip, divès tip viza ke Etazini ofri. Donk se pwen sa yo e avèk lòt ankò nou pral devlope pou jodi a nan Dyabèz Imigrasyon. Dabò nouvèl yo fè konnen ke ajan federal pou imigrasyon ak dwàn, nou vle di ajan ice yo enben yo kontinye ap entansifye operasyon imigrasyon l yo anpil kote Ozetazini. Enben yo mennen operasyon tankou yon moun lakay te di kay pa kay, katye pa katye enben se. vil pa vil, eta pa eta, pa eta e yo nan vil New York yo fè anpil anpil operasyon, yon vil ke yo konsidere tankou yon vil sanktyè, sa vle di yon vil ki trè akeyan pou imigran yo e nouvo majistra ki genyen la kounye a Zohran Mamdani Sa k ap pase Ozetazini jodi a? Jodi a, pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa touche d'une manière ou d'une autre. Pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa gon moun ki gen pwoblèm dokiman. Donk, okòmansman, te gon mechanste anbyant kote ke gon seri de moun ki te fache du fait ke Biden te pèmèt pwogram nan paske gon seri de moun ki te panse ke Etazini pa t sipoze osi aksesib, m ap pale nan kominote nwa.

de abu ke administrasyon ap fè jodi a. Donk m pa bezwen di w ke s on sitiyasyon de pè, yon sikoz jeneralize ke n ap viv nan kominote a. Paske Wendel, m ap ba w egzanp, lò m gen nan biwo m, nan yon jounen, m gen yon nèg ki vin kote m avèk yon doktora k ap anseye kòm pwofesè, ki gen 2 kay nan peyi a, ki di m konsa ke, monchè,

ki se ti pyès sèlman ki kenbe yo. Donk m pa bezwen di w ke kominote a vrèman vrèman ap viv yon moman trè trè difisil. Lè moun nan genyen yon ordre de deportation, èske sa ta vle di se yon moun a nenpòt kèl moman yo ka vin pran l lakay li? Oubyen èske gen yon mòd de konpòteman ke moun nan afiche, swa pa twò sikile, bon menm si n konnen ke fòk moun nan al travay kanmenm, li pa ka ret lakay li fèmen nèt, E kòman moun sa yo viv avèk òd de depòtasyon an atandan ke yo voye yo tounen nan peyi yo? Bon, yo viv avèk yon pè konstant. E paske lè w gon òd de depòtasyon, ki sa l vle di? Li vle di ke nenpòt ki rankont ke w fè avèk ice, ou pa gen dwa pou w yon jij ankò, paske ou yon jij deja. Dan la majorite dè ka, gen de tip de depòtasyon. Moun ki te gen Expedited Removal yo, se pa fòseman yon jij ki ba yo li, se e yon ajan e ice ki te rankontre w nan fwontyè a ki gen otorite pou ba w yon òd de depòtasyon e ekspeditiv e ou gen de moun ki se jij ki te ba yo òd de depòtasyon an. Tou lè de ka sa yo,

tou lè si mwa, tou lè zan etc. M gen moun kale jiska prezan e nou negosye kote ke yo pa voye yo ale, yo pa pran yo. Men nou ka, n ap mande tèt nou jiska ki nivo ke n ap ka negosye paske yon bon jou ice ap di ke bon ou konn sa k rive jodi a ou prale. Donk imajine w sa sa vle di pou yon kominote kote ke a nenpòt ki jou ou gen plizyè santèn de moun

Lè konsa, lè yo pran w nan lari pou anbake w sou pwochen vòl k ap vini nan peyi w lan, ou pa otorize retounen lakay ou al pran efè pèsonèl ou bagay sa yo? Ou pa kapab? Non, non, non. Jeneralman, yo konn, yo deja gen paspò moun nan la, donk ou vini epi ofisye a di w, bon, ou konn sa k rive jodi a, N ap voye w ale, yo p ap voye w ale lejou menm. Donk sa yo fè, yo transfere w nan sant de detansyon, epi kounye a la y ap tann yon vòl pou voye moun nan ale. Men vreman m ka di w s on bagay ekeran, ekeran k ap pase la. Sa k ap pase Ozetazini jodi a. Jodi a pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa touche d'une manière ou d'une autre. Pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa gen yon moun ki gen pwoblèm dokiman. Donk, okòmansman te gen yon mechanste anbyant kote ke gen yon seri de moun ki te fache du fèt ke Biden te pèmèt pwogram nan paske gen yon seri de moun ki te panse ke Etazini pa t sipoze osi aksesib, m ap pale nan kominote nwa, donk ki te panse ke, ki te sipòte Trump, ki te panse ke yon administrasyon Trump t ap bon pou yo paske yo vle wè ke.

Son sitiyasyon de peur, yon sikoz jeneralize ke nap viv nan kominote a. Paske Wendel map baw egzanp, lè m gen nan biwo m nan yon jounen m gon nèg ki vin kote m avèk yon doktora kap anseye kòm pwofesè, ki gen 2 kay nan peyi a ki di m konsa ke monchè m gon òd de depòtasyon se ti pyès sèlman ki te kenbe m. Menm jou a ou gon nèg ki vini avèk yon metriz

Lè moun nan genyen yon òd de depòtasyon, èske sa ta vle di se yon moun a nenpòt kèl moman yo ka vin pran l lakay li? Oubyen èske gen yon mòd de konpòteman ke moun nan afiche, swa pa twò sikile, bon menm si n konnen ke fòk moun nan al travay kanmenm, li pa ka ret lakay li fèmen nèt. E kòman moun sa yo viv avèk òd de depòtasyon an atandan ke yo voye yo tounen nan peyi yo? Bon, yo viv avèk yon pè konstant. E paske lè w gon òd de depòtasyon, ki sa l vle di? Li vle di ke nenpòt ki rankont ke w fè avèk ice, ou pa gen dwa pou w on jij ankò, paske ou on jij deja. Dan la majorite dè ka, gen de tip de depòtasyon, moun ki te gen expedited removal yo, se pa fòseman on jij ki ba yo li, se yon ajan.

Jiska prezan tou, ou gen kliyan ki te gen òd de depòtasyon depi 20, 30 an etc. Ki jiska resamman semèn dènyè al nan ice kote yo konn mete yo pou yo vin repòte, vin siyen tou lè 6 mwa, tou lè zan etc. M gen moun k ale jiska prezan e nou negosye kote ke yo pa voye yo ale, yo pa pran yo. Men nou ka, n ap mande tèt nou jiska ki nivo ke n ap ka negosye paske yon bon jou ice ap di ke bon ou konn sa k rive jodi a ou prale.

ke yo konnen ke finalman yo pa pran l jodi a, donk kounye a li gen yon lòt 6 mwa ankò nan peyi a. Se pa yon bagay fasil ke n ap viv la, se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil.
Lè konsa, lè yo pran w nan lari pou anbake w sou pwochen vòl k ap vini nan peyi w lan, ou pa otorize retounen lakay ou al pran efè pèsonèl ou, bagay sa yo, ou pa kapab? Non, non, non. Jeneralman, Yo konn, yo deja gen paspò moun nan la, donk ou vini epi ofisye a di w bon ou konn sa k rive jodi a n ap voye w ale, yo p ap voye w ale le jou menm, donk sa yo fè yo transfere w nan sant de detansyon epi kounye a la y ap tann yon vòl pou voye moun nan ale, men vreman m ka di w s on bagay ekeran, ekeran k ap pase la. Nou wè ke Sa kap pase bagay la lè nap Ozetazini konpare l avèk New jodia. York, New York pa anyen Jodia pa devan sa gen kap pase nan okenn famiy ayisyèn ki pa touche d'une Minneapolis manyè nan ou d'une autre. Queens. Pa gen okenn Ann fè famiy koute nan ayisyèn ki pa Texas, gon moun pi ki presizèman gen nan San pwoblèm Antonio, dokiman. Donk o kote kòmansman te ajan gon federal mechanste imigrasyon ak anbyant kote ladwann ke gon seri de ICE moun mande yo arete ki te fache du Robin du fèt ke Biden te Abbott pèmèt ki se pwogram yon nan paske gon imigran seri de moun Kiben ki te panse ke san Etazini papye pat sipoze legal osi ki aksesib, map pale itilize nan li menm kominote nou apre an. sa

ni sitwayènte yo a, ni rezidans yo a pa alabri de abi ke administrasyon ap fè jodi a. Donk m pa bezwen di w ke s on sitiyasyon de pè, yon sikoz jeneralize ke n ap viv nan kominote a. Paske Wendel, m ap ba w egzanp, lè w m gen nan biwo m,

Ok, kèlke jou plita ou gon pastè ki vin kote w ki nan menm sitiyasyon an, ki gon gwo kongregasyon, tout moun panse ke pastè sitwayen, men se pa vre, pastè nan tps avèk yon òd de depòtasyon. E kwafè, nou gon pil kwafè nan kominote a, nou gen moun ki travay nan sistèm tranzit nan bis ki kondwi bis, nou gen moun ki travay. nan tribinal e tout kote ou gen de moun ki pa gen dokiman ki se ti pyès sèlman ki kenbe yo. Donk m pa bezwen di w ke kominote a vrèman vrèman ap viv yon moman trè trè difisil.
Lè moun nan genyen yon ordre de deportation, eske sa ta vle di se yon moun a nenpòt kèl moman yo ka vin pran l lakay li? Oubyen èske gen yon mòd de konpòteman ke moun nan afiche, swa pa twò sikile, bon menm si n konnen ke fòk moun nan al travay kanmenm, li pa ka ret lakay li fèmen nèt, e kòman moun sa yo viv avèk òd de depòtasyon an atandan ke yo voye yo tounen nan peyi yo? Bon, yo viv avèk yon pè konstant, e paske lè w gen yon òd de depòtasyon, ki sa l vle di? Li vle di ke nenpòt ki rankont ke w fè avèk ice, ou pa gen dwa pou w yon jij ankò. paske ou on jij deja, dan la majorite dè ka gen de tip de depòtasyon, moun ki te gen expedited removal yo se pa fòseman on jij ki ba yo li se e yon ajan e ice ki te rankontre w nan fwontyè a ki gen otorite pou ba w yon òd de depòtasyon e expeditive e ou gen de moun ki se jij ki te ba yo òd de depòtasyon an tou lè de ka sa yo si yo kenbe w

ki jiska resamman semèn dènyè al nan ice kote yo konn mete yo pou yo vin repòte vin siyen tou lè 6 mwa tou lè zan etc m gen moun k ale jiska prezan e nou negosye kote ke yo pa voye yo ale yo pa pran yo men nou ka n ap mande tèt nou jiska ki nivo ke n ap ka negosye paske yon bon jou ice ap di ke bon ou konn sa k rive jodi a ou prale donk imajine w sa sa vle di pou yon kominote

Donk kounye a li gen yon lòt 6 mwa ankò nan peyi a. Se pa yon bagay fasil nan y ap viv la a, se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil.
Lè konsa, lè yo pran w nan lari pou anbake w sou pwochen vòl k ap vini nan peyi w lan, ou pa otorize retounen lakay ou al pran efè pèsonèl ou, bagay sa yo, ou pa kapab? Non, non, non. Jeneralman, yo konn, yo deja gen paspò moun nan la. Donk ou vini epi ofisye a di w bon ou konn sa k rive jodi a n ap voye w ale, yo p ap voye w ale le jou menm. Donk sa yo fè yo transfere w nan sant de detansyon epi kounye a la y ap tann yon vòl pou voye moun nan ale. Men vreman m ka di w s on bagay ekeran, ekeran k ap pase la. Sa k ap pase Ozetazini jodi a. Jodi a pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa touche d'une manière ou d'une autre. Pa gen okenn fanmi ayisyèn ki pa gon moun ki gen pwoblèm dokiman. Donk o kòmansman te gon mechanste anbyant kote ke gon seri de moun ki te fache du fèt ke Biden te pèmèt pwogram nan paske gon seri de moun ki te panse ke Etazini pat sipoze osi aksesib, map pale nan kominote nwa, donk ki te panse ke, ki te sipòte Trump, ki te panse ke.

Lè moun nan genyen yon òd de depòtasyon, èske sa ta vle di se yon moun a nenpòt kèl moman yo ka vin pran l lakay li? Oubyen èske gen yon mòd de konpòteman ke moun nan afiche, swa pa twò sikile, bon menm si n konnen ke fòk moun nan al travay kanmenm, li pa ka ret lakay li fèmen nèt, e kòman moun sa yo viv avèk òd de depòtasyon an atandan ke yo voye yo tounen nan peyi yo? Bon, yo viv avèk yon pè konstant. E paske lè w gon òd de depòtasyon, ki sa l vle di? Li vle di ke nenpòt ki rankont ke w fè avèk ice, ou pa gen dwa pou w on jij ankò, paske ou on jij deja. Dans la majorité des cas, gen 2 types de déportation, moun ki te gen expedited removal yo, se pa fòseman on jij ki ba yo li, se yon ajan.

Jiska prezan tou, ou gen kliyan ki te gen òd de depòtasyon depi 20, 30 an etc. Ki jiska resamman semèn dènyè al nan ice kote yo konn mete yo pou yo vin repòte, vin siyen tou lè 6 mwa, tou lè zan etc. M gen moun k ale jiska prezan e nou negosye kote ke yo pa voye yo ale, yo pa pran yo. Men nou ka n ap mande tèt nou jiska ki nivo ke n ap ka negosye paske yon bon jou Ice ap di ke bon ou konn sa k rive jodi a ou prale. Donk imajine w sa sa vle di pou yon kominote kote ke a nenpòt ki jou ou gen plizyè santèn de moun ki gen òd de depòtasyon deja k ap repòte k ap al siyen nan Ice e Tout fanmiy sa yo konnen ke jodia ka petèt dènye jou ke nou te wè moun sa a, se lè l soti apre plizyè zè ke yo konnen ke finalman yo pa pran l jodia, donk konya li gen yon lòt 6 mwa ankò nan peyi a. Se pa yon bagay fasil ke n ap viv la, se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil.
Lè konsa, lè yo pran w nan lari pou anbake w sou pwochen vòl, kap vini nan peyi w lan yo ou pa otorize retounen lakay ou al pran efè pèsonèl ou bagay sa yo ou pa kapab?
Non non non. e gen moun pa egzanp se pa pwofesyonèl sèlman yo ye, gen moun se de jeni yo ye, yo gen de kapasite ekstraòdinè petèt ke ou gen difikilte pou jwenn nan peyi ou. Pa egzanp gen moun ke Etazini pa genyen e kòm pwofesyonèl. Donk li oblije chache yon, chache aletranje pou l wè si l gen moun sa yo. Donk imigrasyon sa yo se kesyon anplwa, lè sa se IB1, ban m ba l an fransè pito, EB 1, EB 2, EB 3, EB 4, EB 5, men ladan yo tou genyen moun k ap envesti ladan yo ki ladan yo. Gen imigran spesyo, pa egzanp, si yon moun, pa egzanp, yo nome w kire yon kote nan yon legliz katolik, pa egzanp, enben y a pral ba w yon viza, pa egzanp, si w pran relijye yo, si w pran diplomat yo, enben yo menm yo gen dè viza ki E-Before ke yo menm. Men gen yon lòt viza ankò ke yo pale anpil de li Ayiti e nou te pami peyi ki jwenn yo, se viza lotri a. Viza lotri a. Donk se yon viza, se yon viza ke ki nan yon pwogram spesyal, dayè yo fèmen sa. e nouvo gouvènman, nouvèl administrasyon fèmen kesyon viza lotri a, yo fon ajisteman avèk viza lotri a, yo mete yon lòt pwogram sou li. Donk pa gen viza lotri ankò, se yon bagay yo fè e se bò tankou bòlèt, tankou l rele a, se bòlèt li ye. Men se diversity viza li ye pou angle a. Donk se yon viza lotri li ye, ou ka rele DV lottery, Donk son pwogram kote ke eben yo fon yo fon bagay la poum pouloup pou koukouloup bloup enpi e yo yo ou jwenn e viza sa. Gen tou sa yo rele viza imanitè e pwoteksyon spesyal. La nou konnen kesyon sa byen paske Ayiti benefisye de viza sa anpil, viza imanitè avèk pwoteksyon spesyal. Se tankou gen yon nòt ki soti yè, m pa pral antre twòp ladan l, ki yo menm lè ou se ou benefisye de viza imanitè la, ou menm gon kalite bagay ke w pa teni, yo pa, yo pa konsène w. Pa egzanp, lè yo di ke gen moun ki gen pwoblèm lè yo pral mande viza, imigran, sa vle di kat vèt la, rezidans la, enben y ap gade pou yo wè si w te konn ap pran food stamp, w ap pran sesi, si w ap pran e bagay gratis nan peyi a, enben yo di ke moun sa yo pa ladan l. Moun ki te benefisye de viza imanitè la paske tou senpleman moun sa depi l vini afè l te deja pa bon. Donk an jeneral se leta menm ki soutni l e donk moun sa yo pa konsène. Donk nan viza imanitè e pwoteksyon spesyal yo gen viza refijye, oubyen azil tou, gen tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, a, yo fè pati de pwoteksyon spesyal, gen viza U a ki se moun ki viktim de krim, gen viza T, moun ki viktim de trèt imen, trafik imen, epi gen yon viza yo rele VAWA, m espere m pwononse l byen, se moun ki viktim de vyolans domestik. Donk se otan de pwovizyon ke, petèt ke nou pa tande yo souvan, yo pa pale anpil de yo souvan, ke men ki egziste nan pwovizyon legal sou kesyon imigrasyon. Genyen de pwogram spesyal, Ayiti konnen kesyon sa a byen, nan pwogram spesyal sa yo genyen sa yo rele Parole, Humanitarian Parole. Humanitarian Parole la se sa Ayiti te benefisye a ke yo rele pwogram Biden nan. Donk yo fè pati de pwogram spesyal. Donk yon gouvènman li deside ke lap mete yon pwogram spesyal pou yn rezon pou yn ot selon politik migratwar li enben li mete pwogram sa sou pye. Em toujou di nou ke m kwen eksplike nou ke imigrasyon li lye tou avèk politik, li lye tou avèk relasyon bilateral. Selon relasyon peyi a gen avèk yon lòt peyi, li gen dwa gen de pwogram ke l mete sou yo petèt pou montre sa bòn fwa, pou montre kowoperasyon n, kijan ke yo ouvè pou kowoperasyon, e menm imigrasyon tou kapab yo menm tou, y kapab modifye, ranfòse, ou byen menm afebli kowoperasyon bilateral, kowoperasyon ant de peyi, e konn gen blòk tou, pa egzanp gen blòk komèsyal ki pèmèt ke yon peyi fè de larjès avèk yon lòt peyi e l mete dè pwogram spesyal pou l. An n ale nan pwogram spesyal yo, nou di ke pa egzanp gen pwogram Humanitarian Parole la ki se pwogram nou rele vilgèman pwogram Biden nan, gen DACA, s on pwogram spesyal yo rele moun sa yo Dreamers. Se moun ke ki antre san papye nan peyi a men ki vini avèk dè timoun, timoun nan pa konn anyen, timoun nan pa konn anyen sèlman manman n ap antre Ozetazini, an nou pran pa egzanp, ban pran yon bagay ki pou lakay nou. Timoun nan pa konn anyen, manman l a papa l pran kann tè avè l. Inosan. Enben moun sa yo, yo gon pwogram ke yo fè pou yo, yo rele yo the dreamers. Enben nouvèl imigra, nouvèl administrasyon la li menm pa nan dreamers menm li menm. Epi gen lòt pwogram ankò ke ki espesyal pou nou te wè an gwo e prensipal viza. Petèt ke se pa tout eksplikasyon yo non m ba nou, men omwen an gwo nou konnen ke son peyi ki ofri plizyè tip de viza e gen plizyè tip de pwogram e sèjousi gen anpil ladan yo genyen k anile, genyen k pa la ankò. Gen pwogram pa egzanp ke m ba nou la ki pa egziste ankò. Paske li yo gen anpil ladan yo ki depann de politik migratwa yon gouvèneman. Pa egzanp, gouvèneman e repibliken sa a ki la kounye a, enben yo di yo menm y ap pral netwaye sistèm imigrasyon. Donk sa vle di ke gen yon pakèt bagay ki p ap egziste. M te ba nou pa egzanp e viza lotri a. enben li pa egziste ankò paske gouvènman pa dakò l e gen peyi tou non sèlman genyen ki egziste wi men yo kite l pou yon ti kantite de peyi gen peyi k pa ladan l oubyen gen peyi menm si yo ladan l men gen yon poz ki fèt gen peyi pa egzanp ki pa bezwen viza men kanmenm yo fè yon pakèt egzijans. Lalmay, Lafrans, Wayom Ini, Arabi Saoudit, Katar, moun sa yo pa bezwen viza, sepandan, yo gen yon pakèt eksplikasyon pou yo bay, yo gen yon fòm pou yo ranpli pou yo kapab vini Ozetazini, e lè m ap pale de, lè m ap pale de viza sa, viza m ap pale sa de viza non-imigran. Fò m mete presizyon sa yo Pou moun pa mete m nan pawòl anpil. M ap pale de viza non-imigran. E moun sa yo gen yon kantite de tan pou yo fè. Lontan, pa egzanp, ou te gen yon kantite de tan ke w ka fè pa bò isit. Men kounya, kounya, enben, li limite. Gen moun ke yo bay yon mwa, pa egzanp. M tande gen moun yo di se yon mwa. Enben, lè w fin gen viza, menm si w gen viza 5 ans menm si w gen konbyen tan viza men lè w antre ou gen yon dokiman ke yap ba ou ou gen yon eleman gwen fòmasyon ke w bezwen pou konnen ke konbyen tan ke w gen dwa rete nan peyi a e nou tande ke yo sot koupe 100 mil viza enben ladan yo gen moun se respekte yo pa respekte enfòmasyon sa ke yo te dwe genyen ke yo pa genyen epi yo wè yo men yo men pwoblèm. E se sa n ap fè nan Dyabèz Imigrasyon. Tout enfòmasyon an tan ke jounalis ke nou ka jwenn, n ap vini n ap pataje yo avè w. E lè nou gen okazyon pou nou jwenn yon save, pou nou jwenn yon moun ki konnen kesyon sa yo byen, ki ka vin reponn kesyon yo, enben n ap pran. Gen anpil moun ki poze m kesyon sou paj mwen an, ki poze anpil kesyon. Enben gen kesyon ke m reponn ke m konnen ki vrè, pa egzanp gen yon moun ki di e si m vle al lakay mwen? Enben si w vle al lakay ou se m pran m just pran pawòl Kristi Nam ki se sekretè DHS, Depatman Sekirite Enteryè ki di ke w ap ranpli fòm ki rele CBP Home. Donk lè w ranpli fòm sa, enben ou kapab kòmanse pwosesis la pou ou retounen lakay ou. Kounye a mwen gen pou m pote plis eksplikasyon pou zanmi sa, paske gen zanmi ki di m ke y ap koute m nan Repiblik Dominikèn, gen zanmi, gon zanmi ki di m l ap koute m nan Wòldòf, gen zanmi ki di ke y ap koute m nan Òlendo. Kèlkeswa kote ou ye, enben sa toujou fè nou plezi, Djabèz Imigrasyon, nou vini nou pote enfòmasyon pou ou. Pa bliye, nou toujou di w sa, nou pa pote enfòmasyon pou w antanke spesyalis, nou pote enfòmasyon pou w antanke jounalis. Sa vle di se enfòmasyon ke nou pran epi nou pote ba ou. E tanzantan depi nou kapab, epi depi yo vle tou, n ap chache avoka, avoka ap vini yo menm pou yo awondi lèzang pou yo fè nuans yo pou nou paske nou pa li pa nan domèn de konpetans nou pou nou fè lè nuans donk se avoka yo kap vini kap fè lè nuans pou ou e konsa kominote chanje lavi nou an enben lavi nou ap chanje avèk bòn enfòmasyon ke nap resevwa sou Djabèznews, Djabèz Imigrasyon e Djabèz usa. Donk mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou. Anvan n ale, m ap raple nou pwen ke n te devlope. Donk ice ap entansifye operasyon yo nan divès vil e nan divès eta, notamman nou te wè jodi a Minneapolis nan Minnesota ki toujou li menm enben nan aktyalite a e Prezidan Donald Trump menase l menm e genyen San Antonio nan Texas epi nou te wè New York, New York, kote ke enben gen anpil koze ki pale la e Prezidan Donald Trump menase pou l itilize Insurrection Act kont Minnesota paske bagay la mele lòtbò a. Epi nou te fon koudèy sou divès viza ke Etazini ofri. Mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou yon lòt fwa ankò. Nap remèsye direktè teknik nou yo, Fred Kaimit le docteur epi Guesly Singer, m pap di le chanteur, Guesly Singer epi mwen se Jaclin Belizaire pou kominote chanje lavi a. Mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou epi nou swete nou tout pase yon bon wikenn. Nap wè m ankò dimanch nan yon lòt Djabèz Imigrasyon.